Bonjou bonswa tout moun kòman nou ye non pam se Moyer m son jèn fotograf sou chanèl sa nou pale de motivasyon de kòman pou fè kòb avèk entènèt nou pale de fotografi e nou gen emisyon pou jèn atis yo nou fè entèvyou avèw ou menm ki gen yon jèn atis ke ou ta renmen ke nou travay avèl kòmsi ke nou fè entèvyou avèl ki gen talan men ki pa gen vizibilite sou chanèl sa se pou sa nou la. Ou menm ki poko gade premye entèvyou nou an avèk slammeuse lan ou ka al gadel sou chanèl lan paske nou bay posibilite ou menm ki jèn pou fè le mond wèw atravè de talanw atravè de pwojèw yo pou voyew al swiv ou sou tout paj yo. Jodi an janm dil deja se konsèy map pote pou jèn fotograf yo pou yo kòm si ke e devlope sans kreyativite a lakay yo. E nap pran yon ti poz epi nap tounen. Merci paske ou tap gade video sa a, sa vreman fèm plezi. Jodi an vin avèk on konsèy ankò, paske se plis konsèy nou bay sou chanèl nan de domèn fotografi. E pou lè on jèn fenk ap debite nan domèn fotografi pou jwenn kreyativite ou. Mwen menm sa m te konn fè lè mwen e fenk ap debite nan domèn fotografi, m te konn achte magazin yo. M te konn achte magazin yo lè mwen sou wout lan. Map mache m wè yo, m pran yo kòmsi ke m feyte yo, lè konsa mwen plis kòmsi retwouve m nan mond fotografi an. Paske lè ou son fotograf fò w toujou ap chèche, fò w toujou ap kreye. Lè kòmsi ke wal chèche konnen plis bagay e nan sans kreyativite, lè konsa li ede w, fasilite w lè w vin ap plis pwofesyonèl, li vin ede w kòmsi ke Ou menm ki jèn fotograf lan, lè w gen modèl w al fè foto pou yo, ou gentan gen plizyè kòmsi ke estrateji ke w pral anplwaye. Men gen plizyè aplikasyon tou ki bay e ki ede w nan kreyativite. Kòmsi ke ou gen Pinterest, se yon aplikasyon ke mwen itilize anpil lè m pral fè foto. Kilte Wedding, Kilte Photo Street, Kelite Photo Studio son aplikasyon ke mwen konseye ou menm ki jèn fotograf mete sou telefòn ou paske li ede m anpil anpil anpil. M kwè Pinterest li rele, son aplikasyon ke ki vrèman nòmal. Lè ou monte sou Pinterest ou ou jwenn kòmsi ke plizyè e tip de foto. Lè konsa li ba w on sans kreyativite ki vrèman anraje. Paske dèfwa w konn ap chita, w konn ap panse yon stil, epi lè w monte sou Pinterest, ou wè ke men kijan w te ka fè l, men kijan w te ka fè l. Lè konsa, ou gen yon, kòm si ke yon fòs pou mwen menm, pou travay ou an soti pi pwòp. Avèk lòt astis m konn fè, m konn al vizite lòt paj, kòm si ke gran magazin yo, tankou gen Vogue. Son paj m toujou renmen al vizite anpil e paj sa vrèman vrèman bèl paske yo plis poste foto kreyativite yo pa poste kòmsi foto e ki pa gen yon vi ladann lè konsa ou menm ki son jèn fotograf e lap edew anpil pou gen sans kreyativite w avèk tou m konn lakay mwen m konn wè flè yo m fon fason kòmsi ke m pran odjetif lan ki se lens lan m fon ti apiyel nan flè a m konn fè. E zanmim yo kanpe devan pou m wè kòmsi ke kijan l ap soti. Apre sa m al travay foto an pou li kòmsi ke ka soti nòmal. Lè konsa, ou menm ki son jèn fotograf, lè w gen kòmsi kreyativite lakay ou, li pèmèt mond lan plis konnen w. Paske ou pa kopye. Ou plis kòmsi ke vann kiyès ou ye. Ou vann imaj ou an. Paske lè w kòmsi ke ou pa, ou pa kòmsi ke e, kòman m te ka di sa? ou pa pede renmen kopye, li vin pi bon pou ou. Paske lè konsa, an pakèt moun vin dekouvri w pi byen, ou vin avèk yon stil ki pwòp a ou menm. Evite kopye, ou di mwens kopye entèlijan. Si w ap kopye, kopye entèlijan. Pa kòmsi, pa fè menm sa moun nan fè an pou w refè l ankò. Lè konsa, li vin, sa, li vin kòmsi ke yon parèt, kòmsi ke twò. Twò twò twò twò twò twò twò kòmsi sanblab. Lè l vin twò sanblab li pa li pa twò li pa twò bèl pou mwen menm. Paske lè w s on jèn ki fenk ap vini fòk ou vin avèk on nouvo bagay paske tout moun se sa ap tann de ou menm on nouvo bagay ke ou pat konn abitye wè. Menn ke kòmsi ke sa w vin avè l lan li pran di tan pou li eklate mache a men lè l ap eklate mache a ou gentan konnen ke sa se ou menm. Nenpòt kote w wè foto w di sa se mwen menm. Se orijinalite. ki pèmèt yon jèn fotograf jwenn plis kliyan. Lè w vin avèk yon bagay ou travay byen, ou travay pwòp, ou travay bèl, lè moun nan monte sou pòtfolyo w, l ap plis alèz. Dènye videyo m nan w ka al gade l, Kijan pou ranje pòtfolyo w sou Instagram. Se videyo sa a n te pote pou ou jodi an, Kijan pou kreye lè w se yon jèn fotograf. Mèsi, toujou swiv mwen sou Instagram Moyè 3553. Sonje abone si w poko fè sa. Paske se li kap ede paj la grandi. Sonje like pou lòt pou youtube ka ede paj nou avanse pwiske l wè kontni an enteresan. Mèsi a la pwochèn.